Alo alo tout moun, byenvini nan katriyèm epizòd podcast Chez Mika BBF. Se toujou mwen menm Mikaelle Charles aka Mika BBF ki ansanm avèk nou pou mwen li dènye tèks ki pibliye sou blog mwen an. Epizòd jodi a li ap nan kategori ti moman foli m e pa bliye avantaj ki genyen lè w koute podcast la se ke apre ou fin tande tèks la swa ou te chwazi tande l apre ou fin li l, swa ou li l, swa ou fè tou lè de. Men, de tout fason, ap toujou gen yon ti komantè an plis nan potkas la. Donk, epizòd jodi a, tit li se, Se paske ou merite l. Mwen pa konnen si sa rive ou deja, pou plizyè e menm anpil moun, remake lakay ou sa ou menm ou pat menm imajine ou genyen. Defo ak move karaktè tou, menm si tou vle pale de kalite. kapasite ak valè ajoute. Mwen menm sa souvan rive m. Pafwa, gen moun ki konn rele sa fos modesti osinon imilite egzajere, men nan mwen menm, m konnen mwen sensè. Mwen konnen tou sa pa genyen okenn rapò ak souzestim. Mwen sèlman rekonesan paske moun apresye sa m ka, sa m konn fè e wè avni nan mwen. Pa egzanp, mwen se komedyèn, m ekri tou. Bon, an nou di m swete vin ekriven, se rèv mwen depi lè m gen 12 lane. M se yon moun tou ki toujou prezan nan sans depi m la, m la. Lè m nan yon gwoup, yon kominote, m toujou pote kontribisyon pa m jan mwen kapab. Mwen aktif, reyaktif, epi m souvan bay bon lide. Mwen panse se prensipal rezon ki fè gen bagay moun wè nan mwen, mwen menm m poko fin sènen. Gen yon zanmi ki menm te konn rele m potansyèl lè m te pi jèn. Dapre mwen, yon sitiyasyon konsa pèmèt ou fè de gwo pwen sou lavi ou. Premye pwen an, li pèmèt ou kwè nan tèt ou plis e l pouse w fè plis efò. Vle ou pa, nou pa ka evolye poukont nou. Nou toujou bezwen moun, nou bezwen yon eleman nan antouraj nou ki pou ede nou nan tout sans. Aprann, gide, akonpanye, konseye, ankouraje, se tout sa yo ak anpil lòt ankò moun ka itil nan evolisyon w. Dezyèm pwen an, li ede w defini w. Pa gen moun ki tou klè sou sa yo vle fè ak lavi yo touswit. Bon, ann di pito, moun sa yo pa anpil. Ebyen, lè moun rekonèt kapasite w, valè w, e wè avni nan ou, sa pèmèt ou menm tou ou poze san w, ou reflechi sou tèt ou, epi ou defini chak jou pi byen kijan w vle etensèl ou a liminen. Nou p ap inyore sitiyasyon sa a ka fè gen gwo dout ak desepsyon tou. Pa egzanp, ou ka konsidere ou konn fè osinon ou ka fè yon bagay, epi pa gen moun ki apresye li pase sa. Men sa ki pi enpòtan, se toujou santi w byen nan sa w ap fè. Fè li ak pasyon epi fè l pou ou anvan. Non, nou p ap inyore aspè flatri Ipokrizi, Achte figi yon moun kèlkonk ka fè pou yon rezon kèlkonk. Men, selon mwen, pi bon abitid la, lè yon moun fè ou yon konpliman oswa montre li rekonèt yon kapasite nan ou, se pran yon ti rekil, suiv pwòp tèt ou pou w konnen kisa bagay la ye. Ou sot koute katriyèm epizòd Chemika BBF Podcast ki te gen pou tit Se paske ou merite l. Pa bliye si w potko fè sa, ou ka toujou ale li tèks la. Lyen an disponib sou paj Facebook blog la ki rele Charliflore Emotion. Li disponib tou nan deskripsyon videyo sa si se sou YouTube ou branche podcast la. Epi kounya nou rive nan pati m pi renmen an,

Ebyen mwen menm mwen panse se yon gwo benediksyon. M pa wè lòt jan mwen te ka di sa non. Se vrèman yon gwo benediksyon lè moun nan antouraj ou e moun ki pa menm nan antouraj ou, moun ki ap dekouvri ou, moun ki fenk rankontre ou, rekonèt kapasite ou epi rekonèt valè ou. Non sans ou vin valide. Validasyon sa a, se pa kòmsi ou nesesèman bezwen l pou afime tèt ou non, men validasyon sa a enpòtan nan sans pou jwenn yon sòt de lejitimasyon nan sa w ap fè a, pou w jwenn yon sòt dentegrasyon, pou w entegre nan milye oubyen nan sèk kote moun ap pratike, ap fè sa ou konn fè a. E imajine yon moun ki konn chante, epi sèt li ka konn chante, men bon sa la fè a li pa enterese pèsonn, pèsonn pa tande l, pèsonn pa pataje, pèsonn pa bay avi yo, yo pa pale de li. De tout fason. Ou pa ka egziste, dapre konpreyansyon m, yon moun, oubyen zèv yon moun, osinon sa yon moun konn fè pa ka egziste, san pa genyen lòt moun ki ap voye je sou li, ki ap gade, ki ap kòmante. E se si, kèlke swa, se d'une manyè pozitif, oubyen d'une manyè negatif. Lè Lè ou jwenn bagay pozitif yo kritik ou byen remak ou byen felisitasyon ou byen admirasyon wi sa yo ede tou men lè ou jwenn kritik lè moun ap di konsa sa moun sa ap regle la sa lap fè konsa lap voye matyè eksetera sa yo tou yo ede paske youn ou lòt yo pèmèt ou pran rekil mwen te di sa nan tèks la ou pran rekil ou di yo Ban m reflechi, ban m wè si sa, kòman, kòman m ka konsidere remake entèl, kritik entèl, eksetera, epi pou m avanse. Pou mwen menm, sa, se pa sèlman lè yon moun nan kreyasyon atistik, li ladann tou nan kapasite entèlektyèl moun, li ladann tou nan fason moun angaje yo nan yon kominote kèlkonk. Vle ou pa, ou bezwen Se pa apwobasyon non men m pa jwenn lòt mo a pou kounye a. Ou bezwen, e m anvi di rekonesans. Men se pa rekonesans nan yon fason pou ou pa egziste san lòt la non. Men se rekonesans nan yon fason kote prezans lòt la, avi lòt la, remak lòt la, ankouraje ou kontinye pou avanse pou fè pi bon bagay toujou. Men gon lòt pwen ankò wi, gon lòt pwen kote moun nan vrèman panse l konn fè yon bagay, poutan se pa sa ditou. M panse, m panse n ap pale de sa nan yon lòt tèks epi nan yon lòt epizòd. Ann atandan, epizòd sa fini la pou jodi a. Pa ezite di m nan kòmantè kèlkeswa kote ou tande podkas sa, Facebook, YouTube, sitou sou SoundCloud, kisa ou panse de sijè sa. E pa ezite rete konekte ansanm avèk mwen sou Chemika BBF tout kote m sot site yo la, osinon sou paj pèsonèl mwen Mika BBF, Instagram, Twitter, TikTok, men sou Facebook mwen rele Makala Sole. Nou konnen deja mwen renmen nou e se toujou yon plezi pou mwen pataje lide m ansanm avèk nou. Epi, babay! Randevou semèn pwochèn!